k ap pase nan peyi a, valè bwa m pran, valè kalòt m pran, m kwaze avèk tifi wouj li an premye fwa, li sabote m anba kalòt li, m ap kouri pou kalòt, m al tonbe nan pèlen an, madam nan pran m. Manman ti moun yo wi. Li pranm li oksem anlè nan kou depi map manje sim pa gen gason nan konsom m mouri konpè bon mbay ki vrèman egzajere ala men li levem anlè bon sim pa gen gason m mouri ti medam ni yo tifi wouj lan.

Men mesye oo m vin pran ti frechè a la m konn poukisa m vini wi paske mache mal mwen jwenn avèk mache mal mache mal di m lap pote kòb la pou mwen pandan mache mal la mache mal kanpe mache mal pa pot kòb la pou mwen men vwasi sa depi m jwenn mache mal monchè map touyel nèt pou afè kòb la. Paske men timoun yo lekòl, lekòl pa louvri yo menm. Men kalabout m bezwen peye, m pa ka peye. Yon ti sab wap vann pou timoun nan pa, pou moun nan pase an granmoun sanwont. Pou granmoun nan sanwont konsa nan eta sa, li vini li mande m achte l nan kè sanziv mwen, mwen vann li. Kounye a voyam kwaze avè l. Li di m konsa, lap pote l ban mwen, m ba l chans la. Kounye a m pa janm. Peyi sa, sou bagay apa.

Li kon bel ou kite l wi. Enben e konsa tout sa ye lap maltrete moun menm mwen menm nan apre sa m gon gòj gate on sitwon m pran pou m gagari nan gòj mwen wi. Se vre gwo bèt. Paske jovenel ki fè tout bagay sa yo jovenel se pat jovenel yo pata janm konn nan gagann fout mwen kalòt jovenel ki vin ate anfòm tan sa li gate peyi a fò ta di l te krache atè a.

El pa janm pot kob la ba ou. Gade tout tan sa Bonsoir map pèdè. madame. Bonswa ma- Sel madam. gen mwen wap pale anpil konsa. Mwen anpe pitit mwen son pwoblèm mwen gen. Chita pitit. Son mesye pitit ou pa mandem pawòl map ba ou pawòl. Son mesye ki rele machemal. Map fon ti komès bonbon. Lanbe ti komès bonbon map fè a pitit, mache mal ale, li vin mandem achte, mwen li pou 300 dola.
Oh mache mal? Wi. Mesye sa dwe anpil wi. Te gon dam bò lakay li lap fon ti komès. Mesye sa kraze komès la plat wi. Men zen. Se pa mwen sèl ki ladan l. Kounye a, lè mesye sa a parèt, mesye a mande m bagay la nan kè sansib. Ti bonbon, m gen timoun ki san papa nan men mwen, kay mwen prèske bout la. Akòz sa k fè mèt kay la bay la, se paske li wè chak jou m ap mache dèyè misye. Timoun yo ale dèyè misye. Pandan timoun yo al dèyèl li di lap bay kòb la li pa janm bay kòb la kounya la pitit Bondyem malgre sa ankò men kisak fèm kouri misye gon sant sou li humm lè misye parèt li rele mwen li mandem achte bagay la sant la fèm Paww! Nèg yo di l, men li konpè! Ou bay endispoze?
Machè, m gentan ba li l, epi menm kote m ba li l la, m gentan retire kò m. Depi lè sa a tou, chak kwaze m kwaze a misye, sant la toujou sou li. Enben, ou kite yo kraze kòmès la nan men w, pa vre? Wi, anben pitit mwen, sa m fè yo kraze l? Gen yon lòt ki rele machè Jwadson, li dwe 250 pitit. Hum! Men, kounye a la pitit, Kay la preske bout, m pa konnen sa m fè. Kòm m te pale avèk mèt kay la, mèt kay la di anben l ap pran yon ti pasyans pou mwen al dèyè misye pou misye ka ban m kòb la pou m ka peye kay la. Men vrasi sa a voye m kwaze avè l wi, li bete m mèkredi l ap ban mwen. Nan mèkredi l bete l ap ban mwen nan, m gade m pa janm wè l nan mèkredi l ap ban mwen nan. Monchè lè m kwaze avè l pito m ap neke kenbe l ti demwazèl. Kat m prann. Kote m prann nan map tiyel nèt. Jwèl banm kòb la. Sila sa wal fè la. Anben map tiyel wi depi m prann map tiyel. Ou pa sipoze touye. Men men bon m diw pitit. Sil pa ban mwen map bal yon presyon. Depi jan m prann. Map bal yon presyon. Map dil map tiyel map kat m kenbel. Apre m prann nan pitit mwen. Li kouri.

Yow, e pa ou k mache mal la? Wi se mwen k mache mal la wi. Kòman w fè sanwont konsa? Kòb manman m nan w achte nan men nan w pa pote l ale? M te gen di manman w konsa m ap pot kòb la ale, di manman m poko gen kòb la tou pou m voye ba li. Kisa w ap di m la?
M pa bezwen konn anyen non. Kòb la pou w ban mwen. M poko gen kòb nan men m nan Fifi, m poko travay. Ban m lajan an.

Pran kòb m dwe. Ban m lajan an.
Ey ti fi a fè wout ou tande. M pap deplase san lajan an non. Ban m pase m wout mwen. Kanpe la ban m lajan e sa m di w wi. Ban m pase pou m al fè wout mwen. Ban m lajan e sa m di w. Ey ti fi mwen m pa konn reste a moun tout tan non. M pa pè w non, ou pweze e granmoun ou ye, m pa pè w non. Ebyen sa k fè n ap madichonnen an ye. Ban m lajan, m pa bezwen konnen si madichonnen, si madichonnen non. M pa gen kòb, m pa gen kòb. Ebyen si w nou konnen m gen kòb, foure men nan pòch mwen, vin kidna. Ban m lajan an!
Vin kadnape m anndan kay la. Kadnape?
Ban mwen lajan an m di w. M pa gen kòb tande madam, eskize m an. Kanpe la!
Tout konpa ban m lajan an ou pa prale. Banm lajan banm pase la a bò paso la banm lajan fè rapid retounen pou ou banm lajan e sam di w wi gen moun san wont eske mèt al pran baton nan pou ou kite mele bounda mwen ta al pran yon baton poutèt ti baton sa nou mal kouri devan lan la
kanpe la lajan.

Li la vin kwaze avèm sak gen ti pen tèt kòk nan tèt li ya li vin kwaze avèm li banm 2 kalòt sa ret la m kouri banm kote map kouri ya m vin kwaze a manman an pa kouri banm manman an vini li kenbem nan kòlèm li banm bon li pousem li maltretem li levem anlè 2 pyem anlè ap pandje epi tou. Ti tèt mwen nan men l. Si m pa gen gason, m tonbe. Ebyen, te esayi, lòt ti plak li ankò sa k gen chou pouri nan tèt li a. Li vini ankò. L ap ban m presyon. M pa pran nan presyon l yo. Mwen menm, m bay l presyon tou. Avèk yon ti chou pouri nan tèt li, l ap mache. Bon, ebyen, m te di, bon, e kou sa ba yo vin gen nan men m? Nan m vin tonbe nan tenten. Hein? Hum!